Nap mache. Mwen di pou m fon ti pase chat avè nou la pou m wè kouman nou ye. Premye live nou fè sou platfòm nou te mwen kilè li la. 29 janvye, 29 janvye a m. midi 41 nou fè premye live nou sou platfòm sa fòm di n ke nou lanse youtube chanèl sa pa twò lontan nou lanse l anviwon yon semèn de sla m te gen yon lòt youtube chanèl kote m konn bay news pawòl anpil epi m tap panse m di kèt what if e si nou lanse yon youtube chanèl kote nou Pou ti yves marsa la menm pou nou poste video funny ti bagay relax sa yo depi nap pale sa madanm mwen nou reflechi sou sa nou di an nou fè sa e konsa nou ranse youtube chanèl sa m pa regrèt ditou m te pran inisyativ fèl paske nou reponn nou sipòte e jodi an la men nou men nou nan platfòm nou platfòm nou monetize Lèm di pa monetize nan platfòm nou gen aksè pou nou live gen anpil moun kap fè youtube pou yon bann tan e ki poko janm ka jwenn aksè pou yo fè live nan youtube so I think it's a blessing and then m pap ka sispann di nou mèsi nou menm ki pataje videyo yo kòmante ki toujou la ap fè diskisyon ba videyo yo ke se swa fanm mibalè fanm senmak fanm leogane fanm jakmèl. M wè tout kòmantè yo, gen de kòmantè yo ke m reponn, gen de kòmantè yo ke m pa reponn. M jis met emoji, m ri men m wè kòmantè yo. Medam, fò m di nou ke nou, fanm ayisyèn nou just amazing. Nou bon, tout fanm ayisyèn nèt konn fè manje. Sa ki dwe arive ou tonbe sou yon fanm ki pa konn 10 dwèt li, men pi fò fanm ayisyèn yo konn fè manje. Ahh hey ahh Heris hi Aderika hello yeah umm but umm m panse manje manje s on bagay s on langaj inivèsèl s on bagay ki kèlkeswa lang ou pale a depi w pran sant bagay la l bon awoma a antre nan nanm ou w ap anvi goute w ap anvi w ap anvi manje so moun yo di m renmen manje anpil gen moun yo joure m gason visye M wè kòmantè yo, chak moun di yon bagay diferan. Yeah, nou menm nou jis apresye l, nou pale de tout kilti, nou pale de kilti endyen an tou, n ale nan manje endyen yo. Stefano, Stefano, what's up bro? Edwi, nou pale de kilti endyen an, nou ale nan manje yo, nou make fun of them, nou pale byen, nou fè blag tou. So, m panse manje se lavi man. M di nou mèsi. Kèt gen anpil lòt nasyon anba live la. Hello vot listening Hey nou gen 50 moun ki avè nou sou live la but pi fò moun yo son bann moun ki pale anpil lang diferan Hello guys Hey my name is Dumar and I am the I'm your host for today Welcome to the channel Welcome to the live This is our first live for since we um start this platform This is our first live First time we going live on this platform so welcome everyone welcome everybody you are free to um leave us a comment share and like so for my Haitian people se premye live nou fè sou platform nan jodi an se mercredi 29 janvier 2025 e li fè exactement midi 44 minutes e nou fè premye live nou sou platform sa a. M di nou mèsi paske nou pataje videyo yo, nou kòmante, nou patisipe nan sa n ap regle nan platfòm nan. M p ap sispann di nou mèsi. M vle nou konnen ke platfòm sa a se pou nou. N ap gen videyo chak jou, atlis 3 fwa pa jou n ap poste. E lè wikend, m gen vlòg avèk fanmi m, madanm Asala, ti m Asala yo. Nou ale legliz, nou fè manje, nou fè lòt aktivite, nou gen vlog fanmi an, nou poste lè dimanch. Nap gen anpil videyo tou, lè madanm mwen ap fè manje, fè videyo, lè map fè manje, map fè videyo pou poum poste pou nou. E la blanch anpil, bon isi ap solèy la. Youtube sipoze vin avèk ti ti filtè wi pou moun met filtè nan live yo lèm isi. Chat filtè. Menm jan avèk lòt platfòm yo tankou tiktok gen filter ooh start a Q&A nap so let me see here oh that's a retouch button retouch retouch off retouch on anyways m pa wè kisa l fè la non.